Bonjour bonswa tout moun koman nou ye koman nou ye se Annie 509 ki antre lakay nou pou yon ti tèt zen byen cho jodi a nou vin pale de Jimmy Danger kap kase men nan men Oky James tout moun konnen Jimmy Danger pa sere kras li pale de tout bagay li nan kontak tout atis li antre bouche nan tout koze ebyen jodi a li tap pale de Oky James Nou tout konnen deja Oky James se yon bèl atis, se yon atis ki konfime ki gen yon talan anraje Enbyen kote Jimmy Danger t ap trete l de vòlè Li prete kòb moun yo li pa remèt li Mezanmi sa vrèman vrèman pa fè sans Enbyen nou tout konnen Oky James se Kounya se Jezi l bay rès lavi l, li pa vrèman nan koze Etchemay ankò, m pa konnen kisa li gen a Jimmy Danje ki fè Jimmy Danje ap pale konsa de li. Jimmy Danje Jimmy Danje trete l de vòlè paske li prete kòb moun yo li pa remèt kòb moun yo. Li menm di se vòlè l vòlè kòb moun yo. Enben an nou tande ansanm avè m mwen pral mete video a pou nou pou nou ka tande ansanm avè m. Paske si se mwen k di nou konsa nan bouch nou p ap kwè men si nou tande vwa l O mwen na fè kòmantè na di nou kisa n panse de Jimmy Danger. Chanèl sa a, mes amours, nou tout konnen m te konn fè bèl ti vlog sou li, mwen te konn fè anpil bagay sou li, kounye a m vire chanèl la an zen. Mes amours pa bliye pou nou abone a chanèl la, pataje videyo m yo, like, kite yon kòmantè pou nou di m èske nou renmen videyo a oubyen èske nou apresye videyo a. E map lage video pou nou chak jou de tout aktyalite kap pase sou Facebook, sou YouTube e map pale de tout tout tout tout bagay. Rale ti chèz nou dès aujourd'hui pou nou vin pran zen sou Annie 509. Ebyen mes amours, abòne janm te di nou an, ann swiv avèm pou nou wè ti tèt zen an jan Jimmy Danger ap kase mete nan men Oky James.
Si e manti map fè la a, se pou yo vin demanti show a la. Oky James vòlè 18 mil dola kòb sòl moun yo la a. Men kòm si, si moun nan lwen chanm, si moun nan lwen chanm kay, si yo lwen chanm, ou pa ka, ou pa ka tann moun nan sòti, kou na pou, pou ap pran, kou na pou ap pran kouto, pou ap, pou al ouvè pòt fi a, ou vòlè 18 mil dola kòb fi a, kòb sòl, kou na ou lage fi a nan pwoblèm nan lakou Miami. Gade kote, gade nan ki nivo mechan ayisyen rive. Gade nan ki nivo mechan ayisyen rive, ou nan peyi ou pa gen papye ladan, kounye la, kounye la, si yo depote w ou pral tande e mechanste, kounye la, ginwa e bèbèt ki fon lanp nan mouda ou ki James wi, ginwa se bèbèt ki limon lanp la nan mouda ou ki James wi frè. Ginwa se bèbèt la frè, ki limon lanp klè wi. Ginwa se bèbèt la ki mete w ki James san sa li a la wi.

Mesye, se ala mesye, nou vin nan yon peyi, nou vin chache lapè. Ou kite Ayiti pou afè pa bon. Si a menm si afè w te bon apa. E Ayiti n. Ebyen mes amours se konsa Jimmy Danje tap di ke ok James vòlè kòb sol bèbèt mes amours si nou renmen video a pataje video a abòne a chanèl la M trouve sa vreman derespektan antanke Rockydie m son figure public pou Jimmy Danger ap trete l de vòlè pa bliye ke atis ayisyen nou yo tout moun konnen yo yo koni lè yon moun ap trete yo de vòlè ayisyen tout sa yo di sou entènèt yo kwè l anpil moun pral kwè nan sa Jimmy Danger di a m pa di si e manti m pa di tou si se verite men lè moun nan yon figure public li ye konsa On atis konsa, on moun ki travay di nan sosyete ayisyèn nan, nan etchemay la, ki pou ba pèp la plezi, nou dwe omwen gen on minimòm respè pou li. Enben, se konsa sa te pase, se konsa ke l te trete l de vòlè. Enben mes amours, jan m toujou di nou an, abòne a chanèl la, m ap lage plis videyo pou nou, pataje videyo yo, like, kite on kòmantè e di nou èske Ou menm, èske w kwè ladan l oubyen ki sa w panse? Èske tou Jimmy Danje ap fè yon bon bagay tou nan nan kominote ayisyen an? Babay, n ap wè w ankò nan yon lòt videyo. Tcha tchaw mes amours! Ki nou ye, lè rele lòt, e ki kijan m abiye aswè a la? M ta renmen, m ta renmen yon bagay senp li e. Vye malerèz ki nan klas la ou ap wèl tou miyò nou wi li tou bon wi vye malerèz al kanal ap chante pa nan kel rele ankò menm nonl mpa konnen nap bigòp izo vilaj de dye mèt cho ouvè kòw kale kòw e izo papa ou fè anpil dezòd tou papa kounya la izo bon kòm ou vin la banm tou pala izo pase mtap kite izo pou wikenn nan kounya izo M wè izo rale joni l pase nan sousi bò zousi bò dwat li izo izo tande byen izo tande byen izo sa w vle fè a peyi a menm eske eransi wap ranse avè nou oubyen kòmsi e kò m pa konprann kisa izo vle fè izo rale joni li li kò li joni sousi l li pase kitèks nan men l izo tounen bouke mande bondye m pèdi tout sa m posede kote m kwaze w map bat ou ou ranse twòp kòm se kanaval aprè kanaval. M bay izo 2 ti bal tir bay zazou ni apre kanaval m bay izo weekend nan m bay izo kòm kòm kanaval lan m bay misye defi m jwenn sa nan men misye nan weekend nan.